Konya ann al chita pou nou tande, pou nou tande sa ou te fè Abram. Nou dwe aprann sa nou dwe konnen. Humm te gen yon jounal konsa wi, sa nou dwe konnen. Pou yo. Bon. E apre kat san zan, yo va kite peyi a. E Senyè sa fè m konprann. O kòmansman Dye kreya lèsye e latè. Di Simeyon an p ap mouri pou l. Oeuvre de la création. Oeuvre. de la création une bonne chose à l'humanité. Ah Bondye kreye syèl la ak tè a. Lè Bondye fin kreye syèl la avèk tè a, Bondye plase lòm. nan jaden an. Bondye plase lòm nan jaden an e l beni lòm pou lòm kapab jere latè a, pou lòm jere toute la terre. Sepandan. Depi legzistans menm. Depi legzistans menm. Toujou gen pwoblèm. Adan e Èv tonbe nan pwoblèm. Adan e Èv tonbe nan pwoblèm. Donk Bondye nan syèl la. Li sove lòm atravè Jezi Kri. Mentnan nou nan la relijyon oubyen nou nan le pwotestantism ki devlope lafwa nou. Se sa labib di, Se pa lafwa ke nou sove, o mwayen de lafwa, sela ne vyen pa de vou, sèt en don de Dye. Sepandan. Frères et sœurs dans le Seigneur, maten an ki lafwa ou devlope? Kòman ou fè kwè ke ou sove, ou pral nan syèl, ou sove par Jésus-Christ, par le sang versé? Ay pou moun ki kwè yo. Ou pa kwè ke Bondye ka chanje lavi ou. Kòman ou pa fè kwè sa? Kòman ou fè pa kwè ke Bondye ka chanje lavi ou? Kòman ou fè pa kwè ke Bondye ka chanje lavi ou?
Maten an pran plim pran kaye pou ekri, nou pral atake yon chapit ki ase enteresan.

Wa dè wa O Senyè fon moun tande pawòl sa non poul delivre maten an M te di w ke avan yè mwen te di w ke premye eleman ou bezwen genyen nan kokolo tèt ou. nan kalbas tèt ou, nan sèvo w. Sèvo w ki pwodui lapanse. Tout moun gen sèvo, men tout moun pa pwodui panse. Tout moun pa aktive sim sa a. M ap pale avè w wi Matya, met granmoun sou ou m ap pale avè w. Tout moun pa aktive sim sa ki rele. La panse poutan tout moun gen sèvo dayè pou pale se sèvo a pou manje se sèvo a gon bwat nwa ki rele sèvo se li menm avyon yo genyen map baw li wi konpitè a genyen l wi se li menm ki rele sèvo menm jan machin nan gen sèvo ou pa konn tande yo di konsa yo vòlè machin nan yo pran sèvo machin nan donk sa vle di. ke su le plan fizik, ke su le plan mantal e ke su le plan spirityèl. Gon bann moun l ap viv, ou wè bèl machin nan kanpe la maten an men l san sèvo. Poukisa kon peze machin nan tchap ou di l stat epi l stat, kon peze fren tchap ou di fren epi l fren. Li frennen, enben gon sant ki relye tout sistèm nan yo lel sèvo, lèt imen se sou moun nèg yo kopye yo fè tout done syantifik sa yo an ekoute byen Henry Ford lòske misye pral kòmanse premye modèl T la tout moun te di Henry Ford fou tout misye te gon misye te gon mantal Jeyan mesye. Sa bouch ou di yo men. E mande Bondye ko li nèg sa yo pou konprann kote yo soti pou sispann di moun se maji pou sispann di moun se pren pou yal pran gen vye pren yo vre wi men sa w pèdi ka ou poko moun kap baw pren an ou pa wè lè wal ka ougan gadee mesye men sa se

Pwosesè a di mikwo piti piti piti piti piti piti pwosès la pwosesò ok mentnan Henry Ford misye te travèse pa la bòne panse misye di non fò moun sispann kouri machin ak cheval bon machin yo se cheval ki te konn rale yo epi misye di non nou ka fon motè nou mete nan yo. Nou ka fon motè nou mete nan yo. Bravo sa. Le désir Se dezir yo ki transfòme rèv ou an reyalite. Maten an, èske w gon dezi? Èske w gon feeling? Èske w gon emosyon pozitif? Gen moun ou mèt bay blag depi jodi a rive demen maten, men m ri l pa pou jezi m humm kè a m ri. Ou wè gen de predikatè m konnen k ap preche devan m ri move humm. Hum e pa chòm kòm si. Se rijidite a ki fè w. Se pa rijidite a ki fè w meyè my friend. La kominikasyon jestyèl, vèbal, non vèbal. Ou pa fouti pa lache nan men madanm nan poukisa? Depi ou parèt li lage yon kout cheri nan tèt oh cheri doudou bagay konsa etc. Men ou menm ou renmen tande bèl ti mo konsa. Se pa paske kòm si cheri doudou a son bagay. Chanalite selman non non sa le coeur le coeur renmen tande bel pawol. Se sak fè gen moun depi wè entèl kèl kontan paske l konn entèl pral fèl ri e syantifik yo menm yo pwouve l a travè syans de la sante a travè syans de la sante yo di moun kap ri tout lajounen an li gen mwens Newòn ki rantre an aktivite, kòm m te ka di sa ankò, li gen mwens nè, m te ka ba w li yon lòt jan wi, bon m pa chonje. Antouka, li gen mwens nè yo ki rantre an aktivite, sela ve di kwa? Sa ve di ke li gen mwens chaj sou kò a. Kè a bat mwens. Ou pral wè wap mache, wap mache, wap mache oubyen wap kouri, wap kouri, ou pa wè kòman kè w bat vit? Pou sa kè a fè plis efò. A sèvi nan yon peyi ki pap pou yo. Men apre 4. Nan 70 pa segond lan li li bat pi vit. Ou pral wè w gon emosyon. Lè yon moun di w yon pawòl ou fache, kè w bat pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ou pap mouri pou l pa wè mesi a. Tansyon ateryèl ou soti pou eksploze. Ou te fè l jan ou te di. Poukisa?

Banm baw kelke done enpòtan mwen te diw le désir se désir yo ki transfòme rèv ou an reyalite donk si w son moun san désir gen moun ki pa janm gen pwojè chak jou lal ka menaje yo pa gen de pawòl pou yo pale yo pa gen ti pawòl la pou yo pale ou pa janm pale yon ti pwojè. Oh zanmi tande shalom nan zanmi Ey menm ou menm yo te fè pa tande shalom nan men bon zenzenn kap tonbe piti men bon bèt kap tonbe Vin tande shalom pou lavi w chanje jèn gason Dezyèm etap vè la richès se lafwa

M ap redi sa m di a ankò. M ap redi sa m di ankò. Ou pa tande pawòl sa yo souvan? M ap ba w yon pawòl ki ka delivre w. Lafwa w dwe oryante w e vè yon panse pwisant. Lafwa w dwe ori. Ou tande kòman m di l? Lafwa w, paske pou m ansenye w, fò m fè sikoloji w. Fòmèm sikoloji ou psikoloji ou ki pou pèmèt ke ou konprann mye. Paske Ayisyen gen yon sikoloji spesyal wi. Yon bagay ka aplike tèl lòt kote li pa ka aplike Ayiti. Sa yo rele sosyoloji, psikoloji. Lafwa, Lafwa ou dwe oryante ou vè yon panse pwisantan. E pa gen moun sou latè. Mesye nèg la retirem nan ekran kareman mesye oh mesye ooh. Gen koze pou wè potoprens Ou mande nèg la pou l vin fo zoom sou men kounye a Oh jezi dena m antrave Ok zanmi m map kite l la wa bezwen vin ranje l ankò sa va mèsi Ann ale dezyèm Wap travay isit wi. Dezyèm etap, dezyèm etap pou mennen w nan la richès se la fwa. E la fwa w dwe oryante w vè yon panse pa gen moun ki ka anpeche w atenn le somè. Ekoute byen, gen moun ki pase Shalom la, li resevwa sa pou l resevwa la epi lap fè wout li mezanmi. Epi ou menm ou rete la wap trennen.
Ou te fèl janw te dil la.
Ekoute byen, ou gon fòs nan ou, e fòs sa ki nan ou a, ou dwe fèl konfyans apati dojoudwi. Fòs ki nan ou, mezanmi kote moun kap tandem yo la maten an, fòs ki nan ou a, ou dwe tandel maten an. Se lafwa l ye, lè lafwam atravè sa Bondye dim, revelasyon, Epi lafwa m manifeste. Gade, m te ka resevwa san mil revelasyon epi m pa janm aji. Enben, fè yo, fè yo fèt pou w wè non, pou w ta wè si yo t ap fèt. Enben, resevwa yon revelasyon, pa aji pou w wè si l ap fèt. Kote nou jwenn a mòd de panse sa yo? Kote nou jwenn? Gade yon koze mesye! Mesye, nou bezwen preche levanjil la de manyè eklere. Lè m di eklere, m ap, m p ap pale de moun kòmsi moun lavil, moun la, moun lavil avèk moun andeyò. E pa eklere sa m ap pale. M ap pale eklere despri. Map pale eklere despri. Map kale map pale eklere despri. Ah mesye pa fè sa. La fwa. Yo di la fwa se se chimist. Espri ou li ye. Lèl penetre panse ou. El kapte. vibrasyon sibkonsyan w e l transfòme yo nan on ekivalan. Li transfòme yo nan ekivalans ke pèsonn pa ka kenbe. Ban m reprann sa m di a. Ban m reprann. Chita byen pou nou tande. Yo di lafwa. Li se chimist espri w. Sa k esplike chimis. Donk le kò imen travèse pa istwa chimi sa, lachimi. Egzanp, lè w manje, lè w manje, lè w manje. Poukisa lè w manje epi apre midi apre midi manje a pa rete manje. Ou konn sa l re, ou konn sa l tounen, ou konn sa l tounen, ou konn sa l tounen. M pral touye w nèt pandan m ap pale la, pandan m ap pale la, pandan m ap pale la. Bon timoun bwè lèt pou w wè. Ou ba timoun nan bwè lèt, ou poko bay manje bannann, ou poko bay manje. Epi lè, lè manje a tounen sa pou l tounen an, li pa, li pa likid, li solid. Se pouvwa kò a. chimi kò a ok kò a ki transfòme tout sa nou te manje de manyè natirèl yo li transfòme yo chimikman se sak fè fè separasyon dlo a pa egzanp ren an li klin epi li bo pipi a alò m pa fò nan la me m pa medsen men m konn kèk ti bagay m panse m ka ensi w dakò la medsin ap dakò avèk mwen donk i bo pipi i separe twalèt la. Twalèt la bay ki santi bon non sèvi. Bon Bondye tèlman gran, Bondye tèlman gran li ba tout moun yon ti twalèt, yon ti twalèt mache anndan. Tout moun gon, bon wè gen moun ki pa renmen al nan twalèt, tout moun gon ti twalèt k'ap mache anndan yo. M pa bezwen konn ke l fèt an bwa, kòman yo di sa, an bwa, ijenik, m pa konn kòman l fèt. M pa konn kòman l fèt kòman yo di sa menm m pa konnen kòman yo rele yo ke l fèt ke l fèt an bwa ke l fèt an twalèt ijenik konfò modèn tout moun gon ti twalèt k ap mache anndan w depi w wè twalèt depi w fin manje ou manje zanmi ou bezwen twalèt paske kò a. Sak te la ayè a fòl voyel deyò. Èske w la avèk mwen? Èske w la avèk mwen? Fòl voyel deyò wi fòl voyel deyò wi e depil mande soti ou pa pa gen sezaryèn nan bagay sa menm te pral te pral kase lezot e chaje w lagel chaje w kote pou lagel bon m baw on blag bon m baw on blag map baw on blag gen yon lè nou nan kòtèj nan kòtèj prezidan ou konn kòtèj prezidan e bagay ki kouri vit e pou gwo kas. Se lezo aah gasonm. Epi m fèmen klo m fèmen chapit sa ann ale. Lafwa se chimis kò a. Se chimis espri a pòdon. Lafwa se li menm ki fonn tout eleman ke lespri ou ponn yo. An reyalite, o sa bon! Lafwa se li menm ki ponn, se li menm ki kraze tout sa espri a ponn yo an reyalite. An reyalite, e se mèt pale la maten an, le sibkonsyan, le sibkonsyan, alò, le sibkonsyan se on eleman de la panse. Donk li anndan enteryè kò a, sa w ba li a se li l pran. Si se emosyon negativ ou chita w ap ba li, tande nouvèl tout lajounen, w ap tounen chimè. Paske nouvèl w ap tande yo eksite w. Mwen m pa tande nouvèl. An m va nouvèl. M aprann konnen enfòmasyon. A wi, gen yon gran diferans wi. Nouvèl, enfòmasyon. Oke, bon, jounalis yo konn sa sa vle di. Mwen m pa tande nouvèl. M ap di sa ankò. Non, m sensè avè w. Mande Papi Jak. Gen de lè m bezwen konn kèk bagay, m di Papi Jak, e gwo jounalis ou ye, di m non sa k ap pase nan peyi a. Epi Jak di m, a, sèvitè m, e tèl bagay, tèl bagay, men tèl. Se lèzenfòmasyon. Epi m fini. M pa chita tande nouvèl, sa m fè a nouvèl la? Dayè poukisa nèg yo vin a nouvèl? Poukisa yo vin a nouvèl? Toutes les grandes médias du monde entier, ban m ba w yon verite, toutes les grandes médias du monde entier, nèg yo kontwole nouvèl yo, yo kontwole mond lan, se pou sa yo vin a nouvèl yo. Mwen m pa bezwen nèg kontwole m, m pa bezwen nèg vin vin ap kontwole panse m, vin konsa vin fè m chimè, non! W ap toujou wè moun sa pa bon an fas ou, w ap toujou wè entèl mechan, etc. An nou devlopon lòt mòd de kilti, e sesi entèlman di wè l tèlman anndan m, M di sa tout fwa, chak depi lè m fè radyo Chalma, m met nouvèl nan bare konsa. Radyo Chalma se pa nouvèl. Nou menm nou se pa la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Lè w tande radyo Shalom se pou lavi w chanje an verite. Si w ta pral touye tèt ou, se pou w pa bwè pwazon ankò. Se sa mwen mwen menm, m pa menm serye avè w. Bondye beni w wi maten an. E koute byen, ki emosyon ki travèse w, lemosyon pozitiv ou lemosyon nega. aktiv. Gen moun depi l leve o maten l ap joure pou jis l al dòmi. Gen moun depi l leve nan maten an li pa kiltive anyen kòm woutin matinal. Li pa bwose dan, li pa benyen, li pa manje. Dayè pou manje apre dentèwogasyon li pral di m konsa ke li pa gen manje eksetera. Men sa k fè w pa gen manje? Donk se paske lemonn mal apri. M te li pou ou nan talè a Jenès chapitwo premye, Jenès chapitwo de, Jenès chapitwo twa kote lòm vin peche eksetera. Donk, depi nan, depi nan Jenèz chapitre premye, Bondye fè tout bagay, Jenèz chapitre premye, chapitre 2, Bondye ban nou pouvwa sou tout bagay, la Bib di lòske Bondye mete nou nan, nan, nan, nan, nan jaden an, li beni nou, li ban nou latè pou n' dirije l', pou n' domine l'. Malgre Jezi vini, vin sove nou men nou pa konprann toujou. Imajine w pou yon moun al ka ougan, epi pou l' rale yon moun nan glas, epi tchak, i pike. Oh lòm mechan mesye. Lòm mechan mesye. Pou on nèg on paske on moun jis manke w dega w rale zam ou bow bow ou touye l. Oh mesye nou mechan. Oh zanmi oh. Ou pa konn sa sa vle di lou moun fè san moun koule-Aa-Letenel te di a Kayen san Abel ap vanje.
Goumen pou pa janm fè san ou moun koule, ke de manyè fizik, ke de manyè. Spirityèl. Ou mantal ou ka plis konprann sa. E sètènman Senyè.
Gen moun ou tiye mantalman wi zanmi. Gen moun ki touye tèt e ou k touye labouch ou wi. Labouch ou di. Gen moun la a ki fon aksidan l dezekilibre epi se ou k touye l wi zanmi. Bondye Abraram, Bondye Izaak, Bondye Jakòb la. Aa mesye ekoute byen. Ki emosyon ki travèse lafwa ou? Akonpli yo.
Ki emosyon ki travèse lafwa ou? Yo di yon moun ki gen lafwa.

epi li mete Adan nan dòmi, epi li pran zo kòt li epi li fè Èv. Bèl ti kreyati, ayayay! Lè Adan leve, li wè kreyati pa kote, dan Adan rete tou griyen! E sa fè Labib di, Lè w gen yon bon madanm, se yon benediksyon sa ye! Men l di, Lè w gen yon move madanm, se la. Kari de zo sa vle di kansè son kansè k nan deyò w gason m eey. Ki emosyon ki travèse w? Ki emosyon ki travèse lafwa w maten an? Yo di lafwa se la pli pwisant emosyon pozitiv lafwa se la pli. Pwisant emosyon pozitiv wi gen gen emosyon negativ gen emosyon pozitiv chwazi pou pote lajwa chwazi pou pote lajwa chwazi pou pote benediksyon anndan lakay moun chwazi pou pote pou pote Pa fè moun soufri. Pa detwi moun.
Pa pran radyo chita ap detwi moun. Bon mwen mesye mezi nèg m konnen kap joure m.
M nan radyo m ta joure yo tou. M nan radyo m ta ka joure yo tou wi. E m tap chaje fanatik kap tande joure. Ayisyen renmen zen. Sa map fè la e pa anpil ayisyen kap tande l non. Li pa zen. Menm nan dezè. Les émotions Kisak travèse w maten an? Nan lanmè a Ou bay pèp ou pase. Eske w dakò pou kontinye enfliyanse moun an mal oubyen pou kontinye enfliyanse moun an byen? Kisa w ap ba sibkonsyan w? kenbe nan men l maten an. Menm nan dezè a ou te fè dlo koule ou fann lanmè a. Ofèt lafwa w sa pral depann de eta espri w e se enstriksyon ba sibkonsyan

Travay la fèk kòmanse. Pou Letènèl.
Sa.
Ki enstriksyon ou resevwa maten an? Papa, ou te fè Abraram. Kòman w ka konvenk kè w pou soti nan mizèrere ke w ye jodi an? Ki pap pou yo. Sa m ap di w la maten an, se pa pèsonn moun k ap mete w deyò. Dayè, si prezidan te ka mete w deyò, li pa t ap gen manifestasyon nan dèyè l tout lajounen. Li t ap pi bon moun wi. Li tap pi bon moun wi. Daprè ou prezidan epa vle daprè ou e vle pata vle li pata vle fon bon bagay pou nou? Li pa kapab. Li pa gen mezi sa. Li pa gen kapasite sa. Paske vrè pwoblèm yo pa poze. Humm humm humm humm humm. Yo envante la politik ba ou pou pote pwoblèm yo vini. Men se pa sa k ap rezoud pwoblèm yo. Vrè pwoblèm nan, vrè zanmi w se sa, vrè edmi w se sa. Se panse w. M ap redi l ankò, m ap redi l ankò, vrè edmi w, vrè zanmi w se panse w. Si w vle ret kokorat, w ap ret kokorat pou tout tan. Si w vle evolye. w ap evolye pou toutan e pèsonn moun pap ka detwi w. Maten an m ap pale avèk yon moun maten an. Devlope lafwa w maten an. Devlope lafwa w maten an. Yo di ke. Lon moun kriminèl lèl premye fon zak kriminèl li jennen avèk ak kriminèl la li jennen konsyans li repwochel bagay konsa etc men yo di de fwa twa fwa katriyèm fwa li kòmanse aji selon krim nan li kòmanse gon mòd dabitid. So, sa map diw la maten an gen moun ki dwa di ah Miskaden ranse lap ranse betiz lap di ah pase l rive deja ke lap vin pale la ah e konsa etc. Enben mon fils écoute bien si w pa fè wè sam diw la an verite w pap soti nan mizèrere w ko ye a ou pap sot nan povrete ko ye la ou pap sot nan mizè ko ye la si w pa dakò fè sa se pou pèmèt ke ou gon dezi lafwa w, sa w bezwen an se pou w repete l, se pou w ekri l, se pou w di l, kantite kòb ou bezwen gen an se pou w di l, se pou w kwè l, avan w dòmi se pou w repete l, lè w leve lematen w fin priye se pou w di l.
Bondye, tout sa ou te fè avan, ka fè yo jodi a, paske ou se Yahweh. Tout sa ou gen kòm la panse la, ou dwe transfòme l an reyalite fizik. Pastè Muscadin te gen yon panse fè radyo, epi nou rann li fizik. Nou rann li fizik. Men bòd. Men bòd. Men computer. Men kamera. Koute byen! Kilè w ap transfòme lafwa w? Kilè w ap transfòme lafwa w an done fizik? Kilè? Ki jou? Kilè w ap chanje lafwa w an done fizik? Kilè w ap chanje li? Yo di ke gen moun ki di oh m pa gen chans bla bla konsa etc. Se paske w mete l nan sibkonsyan w. Donk gon moun ki te di sa se yon verite. Jenerasyon timoun n ap tande la konnya yo, jenerasyon timoun n ap tande la konnya yo donk se yon jenerasyon timoun ki grandi nan nouvèl, ki grandi nan moun k ap tande bagay, k ap tande bagay chimerik chak jou, k ap tande move bagay nan zòrèy yo chak jou. Donk timoun sa yo vin gen ventan, trantan donk men pwodui yo remèt nou.

Nou bezwen reset moun yo se valè anyen vin pa gen valè an ayiti ankò anyen vin pa gen valè an ayiti ankò lontan yo te konn respete xyz anyen pa pa gen anyen ki gen valè an ayiti ankò e mwen kap pale avk la andanm se dechire lap dechire pask m se pastè e sa map diw la li triste. M se pastè. Tou so kle Letènèl ban m nan l nan men m. Tou so kle Letènèl ban m nan l nan men m. Bondye sèlman k konnen. Bondye sèlman k konnen wi. Paske Ayiti a s on peyi spesyal. Ekoute byen, se pa chans ou pa genyen, se sa w ba sibkonsyan w, se li menm li resevwa. Jounen jodi a, ki fenomèn ke w ye? Depi plis ke dizan, m ap di w, tu n'es pas un accident. Ou chonje mesaj la? Min, an 2008, an 2008, m te fè emisyon sa nan radyo Lavwa de Levanjil, nan kay pastè Jean Marie, Dèlma 17 la, tu n'es pas un accident. M te di w, pou loray kale!

Misye di m pa echwe di mil fwa, men m fè di mil eksperyans. Yonn nan bagay mantalite Ayisyen pè, se lechèk. Yo pè echèk. A, pastè m te eseye sa, sa pa mache. M eseye de fwa, twa fwa, sa pa. Thomas Edison pou l ban nou lanpoul elektrik k ap klere boul je nou jodi a la a, k ap klere boul je nou jodi a la a, se di mil fwa li eseye pou l ka jwenn li. M ap pale avè w wi maten. Pran konsyans. Ti pitit la di Minan grate senti l ench li fè filo ba l ba timoun leson. Al ba timoun leson. Al ba timoun leson annatandan w ap jwenn kòb ou peye lekòl ou wi. Si w vle al lekòl toujou. Ou fè filo. Ou gen nivo pou w miltimilyonè wi. Mark Zuckerberg ki envante Facebook, se lè l ale Harvard University epi nan konpilasyon gwoup de moun li te ye a, mesye te vle mete inivèsite a an rezo imaj blablabla konsa eksetera epi misye vòlè lide a l al avè l wi. Misye fè dezan Harvard, li pa fini non. Bagay sa te fè bwi, nèg yo te al nan leta, misye dedomaje nèg yo konbyen milyon de dola ameriken, men misye pran lide a l pran l nèt. Epi misye envante Facebook, men kounye a misye gen 74 milya dola, e lè l pa ata lide a, nèg yo te vle achte Facebook pou 1 milya dola. Misye di non m pral pi lwen, ojoudwi misye posede kòm reveni li, kòm kòb li gen deja, kòm li gen deja e sa kapital, misye gen kapital li, pa reveni, kapital, misye gen yon kapital 74 milya, e sa Facebook gen kòm aktif, pa pale. Donk n ap pale yon moun matir la. Jeff Bezos ki posede 200 milya dola nan mache de la bous la, li fann li dènyèman la, yon sèl jou misye fè 13 milya dola, kòb ki sifi pou devlope tout Ayiti nèt! Kòb ki sifi pou devlope tout Ayiti nèt nèt nèt nèt nèt! Yon grenn jou wi, yon grenn nèg wi. Ou pa ka jwenn moun. Eske nou definitivman anndan peyi a pa gen moun ankò? Moun nan on pwofesyonèl iks m pa vle site non pwofesyonèl, nenpòt majorite pwofesyonèl nèg la koken, ou ba l fè sa pou ou fò l fè fò l fè l dwòl, ou ba l fè kòm si pa gen konfyans pa ka etabli. Piske konfyans pa ka etabli, nou pa ka evolye osi. Paske ti byen pèsonèl nou pral fè l piti. Ann imajine yon bon nèg regle yon bagay pou san mil goud, san mil dola, epi l fè katreven mil dola ladan l, li regle l pou ven mil dola. Ò w te pral, ou te gen dwa pral regle yon bagay pou ui milyon dola, akoz de san mil dola ou pa byen regle l, ou pèdi l. Donk nou bezwen travèse pa la bòn kons, nan nan psikoloji, nou bezwen travèse la bonne conscience kounye a. Prèske ou pa ka jwenn moun pou fè anyen. Tout moun sou kou. Map plenyen wi, se nan plenyen m ye la kounya, m pa nan syans lan non kounya m nan plenyen yo mèt nan ann chanje bagay yo ann chanje yo Jeff Bezos tap travay avèk yon nèg nan nan wall street nan wall street nan New York Manhattan misye rele nèg la misye tap touche 400 mil dola pa ane wi misye rele direktè a li di I'm so sorry m gen lide pam beni m misye al manje a nèg la yo byen manje Apre sa misye di bon m gen bagay mwen m pral louvri Mèsi man paske w te ede m pandan tout se tan ou te gade m m pran eksperyans lakay ou m ap toujou rete avè w man bagay konsa etc kòmsi Ayisyen nou pa ka fè sa tout Ayisyen e chire pit chire pit chire pit chire pit goumen goumen chire tout lajounen tout lajounen tout lajounen nou te ka rezoud kèlke choz si nou te elegan nou te ka rezoud kèlke choz. Yo te ka rezoud kèlke choz. Nou tout pa bon definitivman. Nou tout pa bon. So, maten an, lafwa w se eleman ki k ap detèmine aksyon w e aksyon w k ap mennen sibkonsyan w. Subkonsyan w pap tronpe w. Sa w ba li a se li l kenbe. Subkonsyan w lap transfòme ekivalans lan lap reyèl. Si w ba l lajwa lap ba w lajwa. Si w ba l pwoblèm lap ba w pwoblèm. Sa pral depann de sa w kiltive. Se sak fè antouraj ou dwe bon. E la bib di sa wi, soti nan mitan moun sa yo, moun kap bay pwoblèm yo soti nan mitan yo. Pito w viv pou kont ou. Ou viv tankou yon endyen. Ou ka viv konprann wi. Ou tankou son endyen. Ou tankou son endyen. Map pale avèw wi maten. Kilè wap soti tèt ou. Ou kòmanse biznis ou pa bezwen rakonte moun biznis ou. Ou kòmanse pase si w tap pase 2 kès wap pase 10 kès. Ou pa bezwen rakonte moun biznis ou. Talè yo fè plan pou kidnape w wi zanmi. Sa w pral di moun nan. Ou pou kont ou. Jiskaske Bondye mete on bon, gen bon vye malere tou sou wout la wi, men jiskaske Bondye va mete on bon malere sou wout ou, si gon bagay ou bezwen priye Bondye, se pou Bondye met bon moun sou wout ou. Paske ou wè tout moun, se kò moun yo genyen men moun yo e pa moun yo ye. Se jalou yo ye. Se jalou yo ye. Ke Bondye beni ou maten an. Ke tan plen lavi ou, ke tran plen lavi ou. Ou manifeste l pa lafwa ou jodi a. Enstriksyon ke ou resevwa yo maten an, miltipliye yo. Yo va sèvi ou. Non ou se Letènèl.

Ki genyen eksplike yo jodi a. Lafwa se sèl remèd ki ka eksplike echèk yo. Lafwa se sèl mwayen ki pèmèt ke w kominike. Lafwa ka transfòme tout ekivalans spirityèl yo an ekivalans materyèl. Alelouya! Ke sèvo w jème pi bon grenn ki ka itil limanite jodi a. Ke sèvo w jème pi bon grenn ki ka itil limanite jodi a. E poukwa pa anviwònman w, lakay ou, e peyi w e lemond antye. Ke maten w bay nesans a yon nouvèl antrepriz. M pa konn kòman yo rele. M pa konn kòman yo rele. M pa konn kòman yo rele. Make le tan pandan le konfinman, pandan Ayiti pa bon, pandan peryòd ap bay nesans. Ou pa bezwen di moun afè w, al desann nan ministè a la achte papye w. Achte l pou dizan. Achte papye w nan ministè a la pou dizan. Mèt Lamou ap ba w sa sou de pye, de chèz. Achte non w, mete l la. Pa rakonte moun afè w. Gen jalou pre, gen jalou lwen. Se pou jere w. Papa, sitou an Ayiti, sa mande nou mòd daplikasyon spesyal. Pase Ayiti a son peyi spesyal li ye li menm. Ou oblije spesyal pou viv an Ayiti.
Ayiti yon peyi spesyal wi, ou oblije spesyal tou pou viv an Ayiti.
M swete ke w pase yon bon moman, m swete ke w pase yon trè bon moman e ke le Senyè Jezi va gide w e pou abouti a demen w, ou va reyalize ke Bondye se Bondye.